Yon lòt fwa ankò m ap salye chak grenn abòne, kit ou nouvo, kit ou ansyen, kit ou te la depi premye grenn abòne m te gen an ata dènye grenn ke m gen an jiska jounen jodi a, kit ou jou ap banm sipò w ki toujou la ap li videyo m yo ap banm like yo ap pataje yo mwen di nou mèsi se nan fon kè m pou nou ta ye a chak moman lè m wè kantite abòne yo ap monte lè m wè kantite like yo sa fè m plezi anpil e sa banm anpil fòs ak kouraj pou m travay e toujou pote sa ki bon pou nou. Mwen pap janm sispann remèsye nou e m pap janm sispann travay pou nou. Non pa m se Lesage Fedlin, sèvitè nou an, moun k ap toujou la pou pote sa ki bon pou nou, kit se enfòmasyon, kit osijè de motivasyon e nan tout sans distrèksyon, plezi e pou fè nou kè nou kontan. Sijè jodi a se konsènan Anpil fwa mwen tande jèn yo Ayiti ap di peyi a pa ofri yo anyen, leta pa itil yo anyen, leta gaspiye avni yo, leta oubyen tèl gouvènman fè yo pa janm anyen nan vi yo. Yon gouvèneman ki gen katran, senkan, eske li ka gache avni yon jèn ki gen trantan, Karan yon ki gen 30 an, 25 an, 35 an. Si ki yon gouvènman la pou l dire 5 an maksimòm. Anpil fwa, nou rete nou pa nou pa al nan lekòl pwofesyonèl, nou pa pral nan yon inivèsite, Nou pap fè okenn efò, okenn sakrifis pou nou sòti tèt nou, pou nou aprann yon metye, pou nou chèche travay. Nou pa fè sa. Nou plis rete nan amizman, nan fè diskisyon Baselòn, fè diskisyon Reyal Madrid, fè diskisyon pou jwè Ronaldo e. mesi, ki pap itil nou anyen, ki pap ede nou fè yon pa vè lavan e ki pa gen yon kote ke nap touche chak mwa ou chak kenzèn pou li. Olye pou nou al lekòl aprann yon bagay, olye pou nou chèche travay, nou plis ap pèdi tan nou nan sa ki pap itil nou anyen, nan sa ke tan ap gaspiye ke ou pap ganye anyen ladan l. Epi aprè? Nou di ke peyi a pa ofri nou anyen. Nou di gouvènman pa ofri nou anyen. E ou menm kisa w ofri tèt ou? Pandan ke w gen 25 an, ou pa fini lekòl ou 1, li pa nesesè pou w fini lekòl. Ou pa aprann yon metye 1, Ou pa chèche travay, ou jis chita wap tann manman w kap ba ou, wap tann papa w kap ba ou, wap tann yon fanmi Etazini, Kanada, Frans, Brezil, Chili kap voye yon bout 50 dola pou ou, yon bout 100 dola, yon bout 30 dola, aprè lè l fini pou resone telefòn yo ankò. E menm moun sa yo dèfwa yo la Yo ferme telefòn yo depi yo wè se ou kap rele paske yo gentan konnen se mande ke ou pral mande. Ou fè vi ou konsa, ou fè 10 an, 15 an, 20 an, 30 an, 25 an konsa. San ou pa janm gen yon objektif, san ou pa janm gen yon vizyon. Pou jis la, gade match foutbòl, fè diskisyon pou jwè ki deja milyonè, jwè ki deja make non yo nan listwa, jwè ki pa konn sa pou yo fè avèk lajan ankò, pandan ke ou menm ou pa gen yon kanè bank ki gen 10 goud ayisyen sou li, pandan ke ou pa gen yon bout pwofesyon nan sèvo w, ou pa konn kòman pou manevre men w pou fè 50 goud men ou konn tout jwè ki meyè bitè ou konn tout jwè ki gen plis koup kolektif ou gen tout jwè ki gen plis koup endividyèl kisa sa yo ap itil ou jodi a m vin di ou li lè li tan pou fè yon sakrifis avèk tèt ou pou fè yon sakrifis Avèk lavi ou. Pou di a pati de jodi a m vle chanje lavi m. Pou di a pati de jodi a m vle pran yon lòt oryantasyon. Se sa m vin di ou. M vin di ou sispann tann nan men paran ou, sispann tann nan men yon fanmi, yon zanmi Etazini, Kanada, Meksik, Chili, Brezil, Sendomeng, Frans. Tande ot peyi ke m pa site k ap voye yon bout 30 dola nan men w pou ou, k ap voye yon bout 50 dola, yon bout 100 dola pou ou. Fè yon sakrifis ak lavi w pou w retere tèt ou nan sa. Fè yon sakrifis ak lavi w pou w chanje kondisyon ke w ap viv la. Se pa chita tann gouvènman ki pral chanje lavi w. Se pa chita tann yon politisyen ki ba w yon bèl levanjil pou w vote l ki pral chanje lavi w. Se pa chita tann Leta peyi kote w ap viv la ki pral chanje lavi w, se fè yon sakrifis, apati de jodi a menm, pou di men ki sa ou vle ye, pou di men ki kote ou vle rive, pou di men ki sa ke ou ta renmen reyalize. Bati objektif ou a. Pwograme yo jou pa jou, è pa è, segond pa segond, minit pa minit, pou kapab arive atenn objektif ou a. Depi jodi a kòmanse sakrifye tan ou yo, tan ke ou konn ap pèdi nan gad foutbòl, tan ke ou konn ap pèdi nan fè diskisyon pou foutbolè ki fin milyonè, pou de dirijan politik ki fin fè tout milyon yo al sere nan bank Swis, Etazini, Kanada pou byen viv avèk fanmi yo. Tan ke ou t ap pèdi pou ap mache jwe domino Sakrifye yo pou kapab goumen pou rèv ou a. Sispann di leta pa itil ou anyen. Sispann di tèl gouvènman gaspiye avni ou pandan ke ou gen 30 an e gouvènman an gen 3, 4, 5 an sou pouvwa a ke ou di l gaspiye lavi ou. E 25 an avan yo ki sa ou te regle avè yo? Sispann di ke se paske ou fèt nan yon move fanmi ki koz ou ap soufri. E ou menm ki sa ou fè pou retire tèt ou nan sa? Poze tèt ou kesyon, ki sakrifis ke ou fè? Ki sa ke ou aprann pou kapab soti tèt ou nan soufrans ke ou ye jodi a? Pou kapab di demen ou ap gen yon ale mye. Ou chita tout la sent jounen dèyè yon tab domino, ou ap jwe domino, chita sou tèt mi ou ap bay blag, chita sou tèt mi wap pase tan, wap boule lè avèk zanmi ki pap menm mete yon espri kreyatif, ki pap menm ba w yon panse pozitif ki pou ede w avanse. Wap pèdi tan. E apre 15 an, apre 20 an, di ke leta gaspiye avni w, di ke politisyen fini ak lavi w. M pa di w ke Politisyen pa rann ou mal pou viv. M pa di ke gouvènman pa rann ou mal pou viv. Men ou menm kisa w fè pou retire tèt ou nan sa? Pandan ke politisyen, leta pa kreye anyen pou ou, men ou menm tou pa kreye anyen pou tèt ou, pou soti tèt ou. Ou menm tou jis ret ap tann kilè pou leta fè yon mirak. Ou jis ret ap tann kilè pou yon fanmi fè yon mirak. Ki sakrifis ou fè? Kisa w fè pou retire tèt ou nan sa? Jodi a m vin di w. Li lè li tan pou kòmanse sakrifye tan ou yo pou travay pou objektif ou. Li lè li tan pou kòmanse sakrifye tan ou yo pou kreye yon bagay pou ou, pou tèt ou demen. Kòman ou ka konprann ou gen 20 tan, ou gen 25 an, ou gen 30 an, ou gen 35 an, ou met tout espwa ou sou do manman ou, tout espwa ou sou do papa ou ki te deja fè ou e fè plis ke 15 a 20 tan ap redi avè ou, mete ou lekòl e swen ou Paske yo gen yon espwa apre 20 an, 25 an ke ou fin fè ap redi, ap depanse pou ou. Ou ap itil yo yon bagay. Ak ki figi ou gade manman ou, papa ou lè ou gen 30 an, lè ou gen 25 an, ou gen 35 an, pou w stil rete nan ti bout chanm kay yo a? Ak ki figi ou gade tèt ou? Lè w ap gade ou nan miwa pou w di kisa ou itil tèt ou, pou w di kisa ou itil anviwònman ke ou ye a, Jodi a m vin di w, li lè l tan pou w fè yon sakrifis ak lavi w. Li lè l tan pou w pran yon lòt desizyon ak lavi w, pou w di wi, jodi a se jou ke m dwe kòmanse ak chanjman ke m vle pote nan lavi m nan. Pou w di wi, jodi a se jou ke m dwe kòmanse batay ki pou chanje kondisyon m ap viv la. Jodi a m vin di w ke pou w fè yon sakrifis ak lavi w, pou w di jodi a. Li lè, li tan pou m sispann tann bout senkann dola, pou m sistann tann bout ven dola, pou m sispann tann bout san dola nan men yon fanmi. Etazini, Kanada, Frans e tandot peyi ke m pa site ankò. Li lè, li tan pou manyen gade dèyè pou wè tout tan ke ou gentan pèdi, pou fikse je w devan, pou di ti rès tan m rete a, m pral travay pou m ka yon bagay demen. M pral travay pou m ka kite pou sa k ap vini yo. Sispann konpare tèt ou avèk moun pou di si entèl pa rive, si entèl e pa dat l ap redi, e pa dat l ap etidye, se pa dat l ap travay, li pa reyalize yon bagay. Se pa mwen ki pral reyalize yon bagay. Sispann di sa. Espri sa son espri de povrete. Son espri ke w aksepte viv nan mizè. Son espri ki ki de povrete ke w gen nan tèt ou ki enpeche w travay pou w avanse. Tanto moun ki fèt nan fanmi pov, ki vin soti rich, Si yo te gen menm espri sa k nan tèt ou a, yo pa t ap vin devni moun yo ye a. Se paske yo te gen yon espri pozitif, yon espri kreyatif. Yo pa gade kote yo soti a, yo pa gade anviwònman yo, men yo te fikse yon objektif, yo te fikse yon rèv. ke ou tap goumen pou li yo al lekòl yo al e lè yo fin pran papye lekòl yo yo chèche yon inivèsite si yo pa gen yon paran ki kapab peye yon inivèsite pou yo yo chèche yon lekòl pwofesyonèl pou yo kapab dekwoche yon diplòm e apre diplòm sa pou yo bat kò yo nan lari a. pou yo reyalize yon bagay, pou yo vin moun wè yo ye jodi a, boujwa ki yo ye jodi a, milyonè, milyadè ki yo ye jodi a. Tanto milyadè, milyonè, boujwa ki gen nan mond lan, ki te soti nan yon fanmi ki pi mal pase nou, ki te soti nan yon fanmi menm yon fwa pa jou yo konn pa ka manje, men ki vin devni milyonè, ki vin devni yon boujwa, ki vin devni yon grantòm nan mond lan. Ebyen li lè li tan, menm sakrifis moun sa yo te fè a, pou yo vin moun yo ye a, li lè li tan pou kapab fè l nou menm. Li lè li tan pou n kapab chanje kondisyon nou. Li lè li tan pou n kapab fon sakrifis pou nou soti nan sa ke nou ye a, pou nou kapab avanse pi devan. Li lè li tan pou n sispann di Ke depi m leve m jwenn fanmi m nan kondisyon l ye a. Li lè li tan pou n met nan tèt nou, pou n sispann met nan tèt nou ke nou pa ka devni, devni yon òm, yon gran òm, yon gran fanm. Li lè li tan, espri povrete sa yo ki enkane nan lespri nou an pou nou chase yo. Pou nou ranpli espri nou avèk de zide kreyativ. pou nou ranpli sèvo nou avèk fòs pozitiv la e chase fòs negativ la ki anpeche nou avanse a. Li lè, li tan pou n vire je nou, pou n di tout sa k dèyè yo, tout tan ke n pèdi yo, nou bliye yo. Nou p ap retounen sou yo ankò. Pou n fikse pi devan, pou n travay pou objektif nou an, pou n goumen pou n reyalize sa ke n bezwen reyalize a. Paske anyen pa fasil nan mond sa. E anyen pa t janm fasil, e anyen pa p janm fasil. Se ou menm ki pou rann tout bagay fasil pou ou. E se ou menm tou ki pou rann tout bagay difisil lè ou rete chita san ou pa regle anyen, ou jis ap tann nan men yon zanmi, nan men yon fanmi, nan men yon paran. Li lè li tan pou fon sakrifis pou retire tèt ou nan sal ye a. Pa di ke peyi m pa ofri m anyen, pa di ke leta pa ofri m anyen, pa di ke fanmi ke m soti a pa ofri m anyen. Retire espri povrete sa nan tèt ou, men ranpli l ak yon espri milyonè, yon espri boujwa. Epi travay pou li. Goumen pou li jiskaske ou atenn li. Paske anyen pa enposib ak moun ki kwè a. Anyen pa enposib ak moun ki sakrifye vi l pou l rive yon bagay demen. Nou li anpil istwa de konfrè. Kòman lavi yo te ye. E kòman lavi yo vini ye kounye a apre 10, 15, 20 tan. Ou menm, Pa di ke m gen 25 an m pa ka devni yon grantòm. Pa di ke m gen, m gentan gen 30 an, 35 an m pa ka devni anyen ankò. Si Nelson Mandela te pèdi 30 an nan vi l apre laj ke l te deja genyen ap goumen pou yon rèv li te genyen pou Afrik di Sid, apre tout tan l te gentan pèdi e plis 30 an l pèdi nan prizon ankò. Li te vin devni yon grantòm. Li te vin devni sèl nwa ki te ranpòte pri Nobèl nan mond lan. E l vin fè de Afrik di Sid sa ke Afrik di Sid ye jodi a. Ebyen ou menm, ki gen 20 tan, ki gen 25 an, ki gen 30 an, ki gentan dekouraje a lavi a, e di Leta peyi ou pa itil ou anyen, ou ka chanje kondisyon lavi ou tou. Si Nelson Mandela apre tout tan l te deja pèdi nan konba l te ye a, e yo vin arete l e pèdi 30 an ankò nan prizon met sou laj li te genyen an, li te vin konkretize rèv li yo, li te vin atenn tout sa ke l te fikse yo, e l vin chanje kondisyon Afrik di Sid ke nou wè jodi a, ebyen ou menm, pa dekouraje. Li lè, li tan, pou w di jodi a, Se jou pou m sakrifye tèt mwen, pou m revni, pou m devni moun m ye a. Se jou pou m chèche wout lekòl, se jou pou m chèche wout travay, pou m sispann tann nan men moun. Anpil fwa, lòske yo envite nou pou nou al nan yon kou, nou di ke nou pa gen lajan, nou di ke nou pa gen tan. Nou chèche tout ekskiz, nou chèche tout kritè jis pou nou ka pa ale. Paske sa pa nan lespri nou. Nou pa gen kòb pou nou peye yon kou. Nou pa gen kòb pou nou sòti yon CV pou nou al mande yon travay. Men lèske gen yon new look, 100 dola ameriken. Gen yon lòt djaz ki sot nan yon peyi etranje. Yon atis ki sot nan yon peyi etranje. Kap jwe 5000 goud. Kap jwe 100 dola. Kap jwe 50 dola ameriken. 200 dola ameriken. Nou bat tout peyi a, ata fanmi nou gen aletranje, ata zanmi nou gen aletranje, pou nou konplete lajan an, pou nou kapab achte biyè pou n al nan bal la. Jan nou sakrifye tan nou yo, vi nou, pou jis achte yon biyè pou n al nan bal yon atis, poukisa nou pa gas, poukisa nou pa gaspiye tan sa? Poukisa nou pa, nou pa sakrifye? tout sa, pou ki sa nou pa fè tout sakrifis sa yo nou fè pou nou jwenn lajan pou nou achte yon biyè pou yon bal 5000, 5000 goud, yon biyè pou yon, yon biyè 100 dola, 50 dola, 150 dola, 200 dola ameriken pou nou al nan yon, pou nou al pran plezi. Pou ki sa nou pa fè de sakrifis kon sa tou pou nou jwenn kòb pou nou peye yon kou, pou nou jwenn kòb. pou nou kreye yon petit entreprise pou nou kapab soti nan sa ke nou ye. Jan ke ou wè ou sakrifye ou la pou kapab jwenn kòb pou achte yon biyè pou al nan yon bal, nan yon konsè yon atis ki sot aletranje. Si ou te gaspiye tan sa yo, si ou te fè sakrifis sa yo pou te chanje lavi ou, pou te jwenn kòb pou te peye yon kou, pou te aprann yon metye, diplòm sa te ka itil ou. Pa di ke lòske ou fin aprann metye a diplòm nan nan men ou, leta peye ou pa ofri ou anyen, yo pa kreye anyen, ke ou pap jwenn travay. Retire espri sa nan tèt ou. Eske tout jèn ou wè bò lakay ou yo yo pap travay? Eske tout jèn ki nan peyi a pap travay? Se vre nou kapab di gen 50, gen 70 pousan ki p ap travay, men gen yon 30 pousan k ap travay, gen yon 15 pousan k ap travay. Sa k pou di w, si w te aprann yon metye, si w te sakrifye tout tan sa ou sakrifye nan fè diskisyon pou politisyen, pou gouvèneman, pou foutbolè, pou ekip foutbòl, si w kwè, si w te sakrifye tan sa yo, pou w te aprann yon metye, pou w t al lekòl, pou w te chèche yon travay, ou pa t ap fè pati 25 pousan, 30 pousan, 40 pousan k ap travay la? Li lè li tan pou n manyen sakrifye tan nou, sakrifye vi nou pou reyisit nou. Li lè li tan pou n manyen sakrifye lavi nou pou n devni yon bagay demen. pou n devni, pou nou konkretize yon rèv, pou nou reyalize yon bagay ki ap itil ou, itil fanmi w e itil desandan w, e itil desandan w yo. Li lè li tan pou n sispann gad dèyè ap tann nan men moun k ap lonje men ba nou. Li lè li tan pou se pla men nou moun ap wè tout tan. pou n sispann pou moun manyen wè do men nou, pou nou manyen konkretize yon bagay, pou nou manyen reyalize yon rèv, pou tout moun ap di waw, entèl ki devni moun sa, entèl ki fè, ki fè tout mirak sa. Li lè li tan, li lè li tan pou nou wè kòman ke n kapab chanje lavi nou. Li lè li tan pou n sispann tann nan men moun. Li lè li tan pou n sispann tann ke leta fè pou nou. Pou n manyè sakrifye nou. Si nou wè Ayiti pa bon pou nou, jan ke n ap fè sakrifis pou nou jwenn lajan pou n al nan bal, pou n al nan, pou n al nan konsè atis aletranje, fè yon sakrifis, menm fanmi sa yo n ap mande lajan pou n achte biyè pou n al nan bal la. Mande yo kòb sa pito. Si nou wè Ayiti pa ofri nou anyen, pou n travèse al nan lòt peyi, al Sendomeng, al Chili, al Brezil, al anpil jèn m wè k Sendomeng ap evolye, anpil jèn m wè k Chili ap evolye, anpil jèn m wè Brezil ap evolye, fè gwo eksplwa. E ou menm, ki sa k fè w pa ka fè l? Ou pa gen yon tèt menm jan avèk yo? Ou pa gen yon sèvo menm jan avèk yo? Ou pa gen de pye, ou pa yon moun menm jan avèk yo? Sispann kite espri povrete a konble lespri nou. Sispann kite espri aksepte viv dan la mizè konble lespri nou. Sispann sakrifye tan ou yo pou kapab yon bagay demen. Goumen pou kapab moun ke w vle ye a. Goumen pou kapab chanje lavi antouraj ou, lavi fanmi ou. Ki fè 20 tan, 15 an, 10 an ap sakrifye yo pou ou, pou fè kè yo kontan. Jodi a m vin di ou, se jou pa w lan. Jou pou fè yon sakrifis ak lavi w lan. Jou pou di, demen m vle leve ak yon lòt oryantasyon. Aprè demen, m vle kòmanse konkretize rèv mwen yo. Apre yon semèn, m vle wè fui travay mwen yo kòmanse gwosi. M vle wè travay mwen yo kòmanse fleri. Li lè li tan pou n sakrifye tan nou yo, pou n kapab goumen pou rèv nou yo, pou n wè sa ke n ka devni. Anpil fwa, pandan ke n ap pèdi tan di ke gouvèneman pa fè pou nou, nou te kapab reyalize yon bagay avèk tan sa. Nou te kapab aprann yon bagay. Olye ke n ap itilize entènèt la pou nou fè tout jan de voksal, pou nou fè tout sa ki pa bon, fè de sèn pònografik, fè de videyo kasi ni pou n ap atire de moun Chèche kote yo bay yon kou an liy pou nou aprann kèk bagay. Aprann yon bagay ki ap bon pou nou. Gen kou yo bay an liy ki gratwi, e gen videyo yo mete sou YouTube ki kapab ede nou aprann anpil bagay olye ke nou moute sou rezo yo pou n ap kreye de sèn pònografik, ap gade de videyo pònografik, ap gade de videyo ki pap itil nou anyen, ki ap pouri lespri nou, ki ap rann nou vin pi mal ke jan nou te ye a. Chèche de videyo ki ap itil nou pou chanje lavi nou, ki ap ansenye nou yon bagay ki ap bon pou nou. Chèche de videyo kote y ap aprann moun metye atravè Youtube, atravè Google e anpil lòt. Krezo, N ap jwenn de kou ki disponib gratwi. Sispann pèdi tan nou nan fè diskisyon pou sa ki p ap itil nou anyen. Sispann pèdi tan nou pou de bagay ke demen se regrèt nou pral regrèt ke nou te pèdi tan sa, ke nou pa t kreye anyen ki te kapab itil nou. Li lè li tan pou n sispann tann nan men paran nou. Li lè li tan pou n sispann tann nan men yon pwochen. Li lè li tan pou nou sakrifye lavi nou pou nou goumen pou moun nou vle ye a. Li lè li tan pou n goumen pou n kapab reyalize rèv nou an. Pou n kapab devni moun nou vle devni an. Anyen pa enposib pou moun ki ap batay pou yon objektif. Anyen pa difisil pou moun ki gen yon vizyon, yon moun ki gen yon objektif, ki vle devni kèlke choz. Anyen pa enposib pou moun konsa. Anpil fwa, nou konn anvi fè dè chemen, zye nou ba nou ke chemen sa twò long, epi chemen an pa long vre, dèske nou gen yon pè ki ankonbre lespri nou, dèske nou gen yon espri negatif ki toujou ap fè nou konprann ke nou pa ka devni sa ke nou vle ye a. Li lè li tan pou nou manyè chase espri sa yo. Li lè li tan pou nou manyè chase tout fòs fè nwa, tout fòs negativ ki anvi dewoute nou sou chemen nou. Li lè li tan pou nou fè yon sakrifis ak lavi nou, pou nou reyalize yon bagay pou demen lòske nou chita pou nou ap viv e rejwi de fwi travay nou an. Li lè li tan pou n sispann di degoute miyò pase mande. Li lè li tan pou n sispann di pito nou lèd nou la. Li lè li tan pou n sispann aksepte espri de mizè sa yo ke yo met nan tèt nou an. Li lè li tan pou n goumen pou n vini grantòm, grandfam ke nou vle ye a. Anyen pa enposib. Jodi ou ka pòv, apre 5 an ou ka vin devni yon milyonè. Apre 5 an ou ka vin devni yon boujwa. Sa pral depann de sa ke ou fè a tan ou lan. Sa pral depann ke de objektif ou a. Sa pral depann de konba ke ou t ap mennen an. Sa pral depann de oryantasyon ou lan, de kous ke ou te ladan l lan ki sa ou te fè. Anyen pa enposib. a moun ki kwè a. Bib la di l, e anpil fwa nou tande moun ap di l. E Bondye pa janm abandone yon pitit li, li wè ki sou yon kon, ki sou yon konba ki ap bon pou li, yon konba ki ap chanje lavi l e chanje lavi fanmi l e antouraj li. Bondye pa janm abandone pitit li ki gen yon rèv ki pozitiv, yon rèv ki ap bon pou li e bon pou tout mond lan e sosyete ke l ap viv la. Anyen pa enposib a vrè konbatan yo. Anyen pa enposib ak moun ki gen espri kreyatif, espri gèrye, ki prè pou afwonte tout obstak, ki pa janm fè bak lè lavi a vle frete yo. moun ki gayen batay lavi a, moun ki reyalize moun ke l vle ye demen an, se moun lòske lavi a fwete l, li kontinye chemen l, li grate kote l pran kout fwèt la, menm si l fè l mal men l kontinye batay li. Moun ki reyalize rèv li yo, ki vin devni moun li vle ye a, se moun menm lè lavi a jete l, li pran kouraj, li rekanpe, li pran kouraj li pran wout la pi long. Se moun menm si pikan pike l, li retire l, li lase tenis li pi byen lase pou l pran chemen batay la, pou l pran chemen reyisit la. Se moun sa yo ki rive. Moun. ki devni moun yo vle ye a, se moun ki pa pwè, ki pa pè afwonte obstak yo, se moun ki pa pè afwonte lavi a jan l vini an, se moun ki pa janm di si m te konnen, menm si l echwe ki rekòmanse. Echèk, nou toujou tande yo ap di se ti frè rekòmanse, men echèk se yon leson moral, se yon leson ki ap itil ou pou lòske ou repran batay la. Pou w pa refè menm erè ke w te fè ki te pèmèt ou echwe a. Echèk la, se yon nan pyonye ki ede w a reyisi. A chak echèk ou pran nan lavi w, li se yon leson, li se yon gid ki pou ede w a konkretize rèv ou a. A chak echèk. ke ou twouve nan batay ke w ap mennen an, itilize l kòm leson ki pou ede w travèse chemen an, ki pou ede w travèse flèv ki bare objektif ou a, ki pou ede w travèse tout moman difisil ki vle fè w dekouraje nan batay ke w ap mennen an. Li lè li tan pou n sispann di peyi m pa ofri m anyen, Leta m pa ofri m anyen. Li lè li tan pou n sispann tann nan men moun, li lè li tan pou n manyè sakrifye tèt nou pou nou reyalize pwòp objektif pa nou, pou nou fè de nou grantòm ke moun yo pa t espere a, grandfam ke moun yo pa t espere a, pou nou fè de nou Moun ke tout fanmi ou kwè ki ka devni yon gran tèt ki pou soti fanmi an nan sa l ye a. Li lè li tan pou n goumen pou n kapab fè rèv sa yo, espwa sa yo ke ou gen sou nou an yon reyalite. Li lè li tan pou n batay pou n chanje kondisyon lavi nou e chanje kondisyon antouraj nou yo. Mwen dèfwa m te konn di l tou ke leta pa ofri m anyen, ke antouraj mwen yo pa ofri m anyen. Men m te vin reyalize ke nan mond lan, se chak koukouy klere pou je l. M te vin reyalize nan mond lan, si ou vle yon bagay demen, se ou ki pou goumen ak pwòp konviksyon ou, se ou ki pou sakrifye tèt ou pou rive moun ou vle ye a. Pa gen moun ki ap sakrifye yo pou ou. Pa gen moun ki ap fè de ou moun ou vle ye a. Se ou menm ki pou goumen pou fè de ou moun ke ou vle ye a. Se ou menm ki pou batay, ki pou kenbe fèm baton ke ou ap fè wout la pou pa kite l tonbe ata ke ou rive reyalize rèv ou a. M te fini pa reyalize ke Pa gen moun ki ap vin fè de ou moun ou vle ye a, apre ou menm ki pou batay, apre ou menm ki pou goumen lannwit kou lajounen pou devni moun sa. Li lè li tan pou n sispann tann nan men moun, li lè li tan pou n sispann met espwa nou sou fanmi. A laj ke ou ye a, a 30 an ke ou ye a, 25 an ke ou ye a, ou kay manman w li toujou, ou kay papa w toujou. Li lè li tan pou manyen fè yon kole pou retire tèt ou nan sa ou ye a. Li li tan pou manyen goumen pou devni moun ke ou vle ye a. Li lè li tan pou fè yon sakrifis ak lavi ou. Li lè li tan pou goumen pou reyalize rèv ou a. Paske anyen pa enposib. Anyen pa difisil pou moun ki kwè. E Bondye la pou l ede ou. e Bondye pap abandone ou depi ke chemen w la bon pou ou, depi ke oryantasyon ke vizyon ke w genyen an, rèv ke w genyen wap batay pou li a se yon bon rèv, Bondye pap abandone ou. Li lè li tan pou n sispann met espwa sou moun, li lè li tan pou n sispann ap tann nan men moun, li lè li tan pou n fè pwòp sakrifis pa nou, pou n reyalize rèv nou, paske anyen pa enposib pou moun ki kwè a. Anyen pa enposib pou moun k ap batay la. Li lè li tan pou n fon sakrifis ak lavi nou. Pou n di jodi a, se jou pou m chanje lavi m. Pou n di jodi a, se jou pou m devni moun ke m vle ye a. E l lè li tan pou m wè lavi nou ap chanje. Pou n fè kè m kontan. E lè li tan pou n ban m plis fòs ak plis kouraj pou m travay pou nou. Pa abandone nan kous ou an. Mande Bondye plis fòs a chak fwa ou ta vle abandone. Mande Bondye plis konviksyon a chak fwa ou ta vle febli. E mande Bondye plis entelijans a chak fwa ou wè ke ou ta vle tonbe. E mande Bondye pou l remonte moral ou. A chak fwa w wè moral ou ta vle febli, ta vle blese, mande l plis sajès, plis entelijans e plis konviksyon, plis motivasyon pou w kapab rive moun ou vle ye a. Se te sèvitè w, le saj Fredlin, k ap toujou la pou ou e k p ap janm abandone w. Mwen renmen nou e m konnen nou renmen m tou. One love a nou tout. Ciao map tann nou pou yon lot video.